Bonjou tout moun kòman nou ye mwen salye nou nan non Jezi kris sijè nou pral trete jodi an se èske on pe twouve la limyè e lavi dan la divinasyon ou la maji.

S'adressera t il aux morts en faveur des vivants? Ok. Jis, se sa pawòl la di, e pou kontinye w'ap wè vèsè 20 an, li di, A la loi et au témoignage, si, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bon, la parole de Dieu pale nou klè. Ok ke li di si yo si yon moun ta di on on moun nan pèp li ok ale konsilte konsilte yon yon majisyen yon vwayan oubyen yon vwayant jis moun sa dwe ta dwe poze moun sa kap ka ka pouse l Alexè pou ale nan maji, nan divinasyon, bagay sa yo, li ta dwe poze l kesyon sa, kesyon sa ki poze nan Ezayi 8, vèsè 19 a 20, di, E un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ok? Jis la Bondye ap pale avèk yon, avèk pèp li dirèkteman. L ap pale avèk tout. Sèvitè li. Sa vle di lè, lè nou nan, nan yon pwoblèm, ok, lè nou nan yon sitiyasyon, yo ta pouse nou pou, pou n ale vè d'autres dieux, ok, pou n kapab chache limyè, ok, limyè tankou sou avni, sou avni nou, sou, sou pwoblèm ke nou genyen, pou n ap chache konn sous yo, enben Bondye di se kote l pou n vini men se pa kote zidòl yo pou n ale, Se pa nan maji pou n ale se pa nan divinasyon ok nou jis bezwen vin kote li e kisa Bondye di. Si n pa reflechi lè y ap pouse nou pou n al nan bagay sa yo enben kisa k ap gen pap janm gen limyè vre nou pap jwenn limyè lòt kote yo ok nou pap jwenn limyè nan lòt bagay yo rele dye yo men kisa Bondye di nan vèsè 20 li di a la lwa e o temwanyaj si lon ne Parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple ok pap gen aurore pap gen limyè ok pou moun sa ki pral chache limyè e lavi nan lòt dye yo ok pap gen ou pap jwenn limyè limyè ou pap jwenn lavi ou bezwen al chache limyè e lavi nan Bondye e limyè Bondye a se Jezi Kris ok Li nap kontinye nou pral gade d'autres versets ok. La magie et la divination sont des choses abominables devant l'Eternel ok pou nou wè jan maji e divinasyon se bagay abominab nan zye Bondye ou menm sèvitè Bondye ou menm sèvitè Jezi Kris wap kite Bondye pou al nan pou al chache sous pwoblèm ou pou al fè pou al chache limyè sou avni nou sou avni w ok ou pral nan maji ou pral fè de seri de choz ke Bondye pa vle ou pral evoke mò ok ou pral pa ou pral ou pral mande ou pral poze mò kesyon sou avni w pou w al wè kisa kap vini pou ou enben map di w ke ou twonpe ou twonpe paske deja ou son vivan deja Si wap sèvi Bondye ou paka se a mò wa la drese pou konn sa kap pase nan lavi w pou konn sa kap vini pou lavi w ok nou pral gade Deteronòm 18 vèsè 10 a 12 kisa pawòl la di Deteronòm 18 vèsè 10 a 12.

Sa se a pèp Izrayèl la Bondye t ap pale ok, pa sèlman a pèp Izrayèl la men tout sèvitè li ok, tout nasyon ok fè pati de pèp li depi w asèpte Jezi Kris se avèk tout sèvitè li l ap pale li di piga nan mitan nou li jwenn moun ki pral nan maji ki pral nan divinasyon ki pral evoke mò ok pou yo konn sa k ap pase nan lavi yo Dayè bon sè c'est absurde ok se yon konfizyon li ye pou pou pral evoke des morts ok pou konn sa kap pase sou la vi w deja ou son vivan ok car menm menm Bondye tap pale li di je suis je ne suis pas le Dieu des morts mais le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Ok sa vle di Bondye menm li kalifye w kòm yon vivan wè l kalifye Izarak Abraram e Jakòb kòm de vivan paske yo te konekte nan li menm enben w bezwen konekte nan Jezi Kris pou w kapab yon vivan e l vrèman wè lè w yon vivan ok lè w yon vivan ou pa pral chache limyè lòt kote paske deja pou tèt pa w wap yon limyè ok. Deja pou tèt pa w, w ap yon limyè, depi w wè ou kwè nan Jezi Kris, Jezi Kris ki se limyè di mond, enben pou tèt pa w ap yon reyon ki sòti nan Jezi Kris. Ok ou bezwen konekte sèlman nan Jezi Kris, paske se li ki limyè ki bay lavi a. Ok n ap kontinye nou pral gade dotre vèsè ok pou n pou n kapab wè. limyè pou moun kap chache limyè e lavi, map di nou ke se nan Jezi Kris ki gen limyè e lavi. Menm jan pawòl la di nan Lik 2 vèsè 32, Limyè pou eklere lè nasyon e glwa Izrayèl son pèp. Ok. Limyè pou eklere lè nasyon e glwa d'Izrayèl ton pèp. Nan Lik 2, vèsè 32, Jezi Kris se limyè pou eklere lè nasyon e glwa Izrayèl son pèp. Ok. Se Jezi Kris ki se limyè di mond ka pawòl la di nan nan Jan premye nan Jan premye vèsè 4, an èl etè la vi e la vi etè la limyè dè zòm. Ok. An èl etè la vi nan nan pawòl la. Jezi Kris se pawòl la pawòl vivant de Dye. Se nan li nap jwenn limyè e lavi. Nan Jan premye vèsè 4 li di, An èl etè lavi, e lavi etè lalumyè dè zòm. Ou menm, kretyen, ou menm sèvitè de Dye, si ou nan nan yon sitiyasyon, ok, ou nan pwoblèm, e ou ta twouble, ou menm ki bezwen kon, ou menm kap chache yon repons, ok, pou pou desten ou, ou menm kap chache Yon limyè, ou menm kap chache lavi, map di w ke nan Jezi Kris wap jwenn, wap jwenn tout, tout repons, tout sa w te ka bezwen ok. Ou bezwen konekte w nan Jezi Kris, ka Jezi Kris di je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au père que par moi. E tout lòt ki te vin anvan Jezi Kris yo, Yo pa vini pou bay lavi. Ok Jezi Kris te di sa. Tout moun ki vin avan l. Tout moun ki te vin apre l, ki te vin avan l, youn pa verite a. Ok youn pa verite a. Bouda pa verite a. Mahomè pa verite a. Tout moun ki kalifye tèt yo kòm Dye, ok, k ap k ap vante tèt yo kòm Dye, m ap di w ke yo pa verite a. Se Jezi Kris ke Bondye te bay pou kapab sove lèzòm. Ou menm si w ap chache limyè, pa egzanp, ou bezwen konn kòman avni w pral ye pi devan, enben m ap di w, Konekte w nan Jezi Kris, ka Jezi Kris di, Je connais les projets que j'ai formes sur vous, des projets de paix et non de malheur. Se sa pawòl la di. Bondye gen repons a tout priyè w yo, ok? Tout sa k ap pase w nan lavi w jodi an, jan w ap soufri, Ok jan ou nan konfizyon si w wè w nan konfizyon ou bezwen jwenn yon repons ok a priyè w yo a soufrans ou yo ou bezwen konn sa kap pase enben map di w konekte w nan Jezi Kris konekte w nan sous limyè a ok ou menm pou tèt pa w ou ka yon limyè pa bezwen se nan se nan maji pou w ale pa bezwen se mò ok pou w al rele pou w kapab chache limyè e lavi deja yon mò Yon mò rete mò ok. Al nan diksyonè pou n wè sa sa mò vle di avan nou al konsilte yon mò. Yon mò se yon bagay ki pa gen vi nan li ok. Li pa gen vi nan li dayè poukisa w pral chache lavi nan li la ankò. Yon mò pa gen limyè nan li ok. Se kote dayè kote l ale an se tenèb ki la ok. Ou bezwen konekte w nan Jezi Kris. Ki se, ki, menm jan l di nan, nan, lè l t ap pale avèk legliz Lawodise an, li se le premye e dènye, oke, lamèn, le vivan, oke, Jezi Kris se le vivan. Pito nou konsilte Jezi Kris ki se le vivan, oke, Jezi Kris se le vivan. Men pa al konsilte lamò ok. Pa al fè alyans avèk lamò pou kapab asire w. Men asire w nan Jezi Kris. Asire w nan Jezi Kris. Chache lavi nan Jezi Kris. Ka pawòl la di nan Jan premye vèsè 4. An èl etè lavi, e lavi etè lalimyè dèzòm. Mwen swete ke nap pran pawòl sa yo a kè, ou menm ki te fè ide, ok, pou ale de lotre kote, ou menm kretyen ki fè ide pou ale de lotre kote, m pa konnen, men map di w rete, rete malgre tout sa wap konfwonte, malgre jan van lavi ap frape w, lè w pa konprann anyen, ou nan konfizyon, map di w pa dekouraje, men kwè nan Jezi Kris. Kwè nan Jezi Kris. E map di nou pataje mesaj sa avèk yon lòt moun ok avèk yon moun petèt ki te gen ide ok kite Bondye pou ale lòt kote yo enben map di nou pataje mesaj sa pou kapab sove yon nanm ok pou kapab sove yon nanm pou Jezi Kris ke Bondye beni nou a la pwochèn.